Voye sa ale. Voye l ale.
Se konsa ba. Depi lòt jou m ap montre w se konsa. Wè la, yo rele w la pou ta pou pran nan. Lè w ap voye l ale klo ou tonbe al la pwop. M ta bay pran l. Lè m gade moun bay yon moute. Yon moute. Yon wouj, yon vèt. Non, se.
Tande, se vè w la pou w ap an ni glise dòt ou wè la frap. E pou tou pran. Si w fè l konsa flop, w ap tonbe apèl la. Men si w frap, ou pase l moute, ou resevwa l.

Mwen sezi pou ou gran moun Ou gran moun ou toujou gen menm defo a Ou jen ou gen menm defo a Ou ti moun ou gen menm defo a Pitit ou mwen a telefon ou baka nan men Eee
Mwen te gen bezwen Mwen te gen bezwen Mwen te gen bezwen Lajan w k achte manje a? Lajan w k achte l? E, an nou prale lòt koze.
Sa k pase Lovely? Tann tann papa m fè m mete yon bra nan dife pou w vin fè manje w chita la? E mwen k pou fè l tou?
Sa vle di, yè m fè manje. Jodi a ankò se mwen menm ki pou retounen fè manje? Ou deja konnen se ou menm ki timoun lakay la wi. Non, m timoun se vre men sa pa yon rezon pou chak jou se mwen k ap fè manje non, ou menm tou sipoze fè manje yon jou tou.
Roselande, fè rapid pase w lakay la fè manje a ban m tande. Ou gen lè panse m nan m nan jè timoun piti ansanm avèk ou. Kounya depi ou leve ou vin chita la ou pa fè anyen lakay la. M pa fè anyen.
M leve, m netwaye kay la, m lave veso, m fè tout travay ki gen pou fè, sèl paske m pa fè manje. Yè m fè manje a, kounye a jodi a m di konsa, m pale ansanm avèk papa m, m di papi, jodi a m pap fè manje non paske m gen yon bagay m pral li, m ap pran tan m pou m li l, pou sista ka fè manje a. M pale ansanm avèk papi de sa. Epi papa m di m konsa se ou k ap fè manje a, met pwa a nan dife pou w vin fè manje a. E sa papa te di m. Si papa te di m se mwen ki t ap fè manje a, m t ap gentan fin fè manje a deja. Men w toujou fè ank tankou tèlman w fè m pale Rouzna. Bon mezanmi, bon ki kote m fè w pale sa sista? Se sèl jodi a m pa fè manje kounya pou rezon sa w ap. Wap pale anpil konsa? Eskizem ekspresyon an men sa pa lojik. Sim deside m di m pap fè manje jodi a, m pa wè pou ki rezon ou bezwen vin bay, vin deranje m nan sa map fè a.

Gen yon bagay m te vle pale avè w.
Kisa li ye la sista? Kisa James ye vre?
Ou menm, ou gen yon defo. Yo vin kote m plizyè fwa pou. M ap bezwen konnen èske se pou sa m te voye w, m te rele w sot Ayiti. Defo sa w genyen an, m ap konnen èske se konsa m te. Edike w. Kounya la pa afè sa w gentan ap pran nan men moun la wi. E pa sa non. Lafanmi pa janm leve san dife. Yo pote m plent ou. Yo pote m plent ou plizyè fwa. E dènye fwa yo vin avè, yo vin kote m pou bay sa ankò. M ap jwenn avè w. Nan e pa aswa vrèman Ayiti ankò. Dja vrèman Ayiti pase pa pou tout, tout, tout. Tout jounen se yo poto plen, te poto plen, te poto plen.
Yo wete m plen tou. E ti fanm sa a, ti fanm sa a m tande ou pa vle kite repo a. Se bay vakabon sèlman w ap regle. Mwen m se yon sèl moun m konnen. Yon sèl moun m konnen. Se vre? Granmoun yo toujou visye. E si se pa ou m di visye a non granmoun yo.

E ou menm, kisa w ye pou James? Non, James pa anyen pou mwen. Men jan m wè ou avè James kole konsa. M panse l t yon bagay pou ou. Se jis yon amitye. Men poukisa ou poze m kesyon sa a? M pa konprann non. Nan tan sa a, gen moun pa chwazi pou moun nan kò l.
James! Veye w avè m! E! Gade non!

Ou fin voye m ale kote yon moun pou m rive devan moun yo, yo byen akeyi m, yo fè manje ban mwen, yo ban m ji, yo fè tout bagay. Men kounye a ou bezwen lòt. Hein? Ou bezwen lòt. Kounye a ou bezwen, ou bezwen fè m pa gen valè nan sosyete a. Mèsi konnen.
Ou menm si James te yon bagay pou ou, ou ta pral di m sa? Jan nou yon jan fi nou koken. Ki moun ki ta pral pran nan pawòl nou? Ale di w a di m James pa anyen pou ou. Jan m wè ou menm avèk James lè nou rankontre e nou kole tankou se 2 chiklèt. Epi jan m wè ou pa ka viv san James sa. Depi ou pa tande James ou prèske fou. Epi James pa anyen pou ou.
Se jis yon zanmi l ye. Epi tou, ou pa ka mezire menm moun. Kòman yo di bagay sa menm? M bliye parabòl la wi. Ou pa ka mezire menm moun nan. Ou pa ka mezire tout moun nan menm mezi mezanmi. Ou gen rezon wi, m bliye la pawòl la. Men sista ou ka di m laverite paske se grann sè w mwen ye. M panse ke si si ou tankou James son bagay pou ou ka mete m alèz. Mwen. M t ap di w sa. Epi tou konnen m pa konn fè w sekrè. Ou kwè sa sista?
Oh, sa w ap di konsa sista? Se sèl ou menm m gen kòm zanmi wi apre James. Sa k fè m zanmi ansanm avèk li se paske m wè l diferan ansanm avèk tout jenn gason ki nan zòn nan la. Ou pa. Kòman nou ye?

Paske nou tap pale de li epi li san an pase pou si e se te tèt de sa nou tap pale a. M ba w fwi 4 Kòm si m gen tan konnen w ap re di sa, w ap re di nou m tap m tap poze keksyon paske e m konnen Bon m ba di sa m konnen di sa.
Bon nou pa tap di anyen mal de li, sa w gen ou ou m wè w ap delala sa w gen? Ou wè wè jounal m? Jounal m an m tande.